Pa fèl pou m ofanse pyès moun, gen anpil nan bagay sa yo ke mwen fè. E. Toy grabando! Hey! Kòman nou ye? M espere nou byen. Jodi a mwen kontan retwouve nou nan yon nouvo videyo. Nan videyo jodi a, nou pral pale. Nou pral gen yon ti konvèsasyon antre fanm kote ke mwen pote pou nou kèk ti bagay ki fè fi parèt mwens. elegan. Ti bagay sa yo se de ti bagay petèt nou menm, mwen menm, ou menm nou fè e san nou pa rann kont men ki retire yon ti kras oubyen anpil nan elegans nou, ok? Elegans pa vle di achte rad ki chè, mete rad ki chè oubyen toujou abiye o katre epeng nan tou sa. Men elegans se yon kesyon de fason ou ye ki fè moun anvi atire. vè ou menm, santi yo konfòtab lè yo bò kote w, konpòteman ou, fason dèt, men se pa yon kesyon de rad, ni yon kesyon de lajan, konbyen lajan w posede, si w posede kay, si w posede machin, si w se yon bèl fi, si w se yon fi ki lèd, elegans se jis yon bagay ki nan konpòteman w, ki fè moun atire ansanm avèk ou, ki fè yo renmen moun ou ye an, ki fè yo santi yo konfòtab bò kote w. So nou pral wè kèk ti pwen ki retire nan elegans nou antanke fanm, Si nou konn fè yo, na panse sou sa. Di m an kòmantè si nou konn fè yo. Gen plizyè nan yo mwen konn fè. Si nou pa konn fè yo tou, di mwen men, mwen pa konn fè bagay sa yo. So, m espere n ap renmen videyo sa, m espere n ap like li. Se de nouvo stil videyo mwen vle pote pou nou. Petèt m pa wè moun pale de yo an kreyòl nan rezo sosyo men m panse ki kapab enterese nou. Premye bagay ki retire nan elegans yon fi se rive an reta. Ouff! Mwen pa sipòte lè yon moun banm randrevou pou w pa rive a lè. Mwen te yon ti jan konsa, paske nou konnen elèv Regina toujou a lè. Plis lè mwen vin rankontre avèk mesye Afro ki se mari m, li plis montre m enpòtans rive a lè, enpòtans pou toujou la a lè e bon randevou an. te fè m konprann ke si moun nan pase 15 minit li pa vini, sèke li pap vini ankò, donk al fè wout ou. Fè wotè ou fè fi an parèt tankou son moun ki pa bay moun nan enpòtans, paske ou pa respekte lè moun nan, ou pa respekte tan moun nan, si w gen yon randevou avèk yon moun, li kite tout aktivite l, li vin ba w yon ti tan, li vin pase yon tan avèk ou, ou rive an reta, se ke ou montre moun nan ou pa gen respè pou tan l. Mwen konn tande anpil fi ap di, lè w fenk rankontre yon gason, fòk ou fè l ret tann, mwen menm, franchman, mari m, ou fè l ret tann yon fwa, de fwa, Ou pap wèl ankò. Menm de fwa, on fwa, ou pap wèl ankò. Se pa tout gason ki renmen reyèlman. Fi an fè enteresant, fè l rete tann, pa vini a lè, vini inèd tan aprè, dezèd tan aprè. Se pa tout gason, ou byen tout moun ki renmen sa. Moun ap jis wè ke ou son moun ki pa serye, ou manke elegan, ou manke, ou manke pran l o serye, menm lè ou pa pral fon relasyon serye avèk moun nan, ou dwe. respekte tan l paske li dedye tan l pou l kapab rankontre ansanm avèk ou. M espere nou konprann. Dezyèm bagay ki retire elegans fi se bwè twòp. Lè m pale de bwè twòp, se pa bwè dlo, bwè ji, bwè alkòl twòp, ok? Ou bwè nan yon pwen ke w kòmanse sou, ou pa ka kanpe, ou pa ka konn sa w ap fè, tout moun wè ke ou Borracha tout moun wè ke ou sou sa pa bèl sa pa bèl ditou donk li pa gen rapò avèk ki rad ou mete ki jan l koute ki kote ou t achte l ou mèt abiye tankou ti jezi nan krèch ou pa yon moun ki ka kontwole tèt ou ou konnen ou pa ka bwè pa bwè e ou konnen ou ka bwè anpil ou pa p sou jis bwè relax pa bwè twòp pou moun pa wè ke tèt ou kòmanse ap pati tèt ou kòmanse ou pèdi kontwòl sa w ap fè donk evite sa li vrèman lèd. Twazyèm bagay ki fè fi manke elegan, se ke wap gade yon moun fiks san ou pa bat je ou. Ba ou di sa konn rive nou deja, ke nou wè yon moun, swa nan yon tren, ou byen nan yon bus, ou byen nan nenpòt biwo ou kapab ale, moun nan ret la lap gade ou. Moun nan tèlman gade ou. Ou annik pran yon ti miwa ou di, banm wè si m pa gen yon bagay nan figi m. Donk sa vrèman lèd e sa vrèman fè moun ki anfas ou an mal alèz e fè w parèt ke w manke edikasyon, ke w manke elegans. Pa gade moun twòp. Katriyèm pwen ki fè fi pèdi elegans yo se manje nan lari. Yon fi ki vrèman pran tan pou l kontwole lavi l, pou l gen kontwòl tout sa l ap fè, li konnen nan moman l dwe manje, nan moman l pa dwe manje. Li konnen ki kote l ka manje, ki kote l pa ka manje. So, si w ap mache nan lari an, w ap antre nan metwo an, sachè bonbon nan men w, w ap manje, li vrèman, vrèman, vrèman pa elegan. E, sitou, timoun ki lekòl yo, jèn fi ki lekòl yo, pa manje nan lari silvouplè! Mwen Ayiti kòmanse ap pèdi se valè l la. Pa manje nan lari paske li vreman lèd. Mwen menm sa rive m anpil, anpil. Pou m di nou, manje nan lari sa rive m anpil. Pa egzanp, m gen dwa soti la, kote m ye la, mwen pral yon kote ki se 2 zè de tan nan machin. Lè m rive, mwen konn tèlman santi anndan m kre, mwen bezwen yon sereyal. E anpil fwa, si m achte sereyal lan, Mwen pa ka reyèlman chita yon kote pou m manje l paske kote m prale an lè ap rive sou mwen. Fòk mwen gentan fè sa m ap fè an pou mwen tounen lakay paske mwen rete lwen. Donk sa konn rive m rachte yon sereyal m ap manje l lari. Mwen rayi sa. Mwen rayi sa. Lè m gen pou m fè sa, mwen reyèlman santi m raz. Anpil fwa mwen konn chita nan bis la m ap manje l. Vrèman lèd. Men bon, dèfwa antanke jèn manman nou konnen Lè w nan peyi pou kont ou, ou konn gen anpil obligasyon ki konn fè w fè sèten choz ke petèt ou pa ta dwe sipoze fè. Donk yo se yonn nan bagay mwen koupab, koupab, koupab. Senkyèm pwen ki vrèman fè w manke elegan, se ke ou manje zong ou epi vèni w, ou gen yon dwèt ki pentire, yon dwèt pa pentire. Sa. Waw mwen menm mwen pa ka wè sa ditou e li vreman trè mal vu li montre ke ou son fi ki pa gen tan pou tèt ou son fi ki pa euh, pran swen tèt ou pran swen tèt ou pa vle di fò zong ou reyèlman long avèk plizyè koulè vèni mwen renmen mete plizyè koulè vèni e mwen renmen vèni lèm gen tan lèm nan sezon chalè mwen toujou fèl men Mwen pap kite yon bout zong mwen pentire, yon lòt zong la pa pentire. Li montre ke ou pa gen tan pou tèt ou, li bay moun ki an fas ou an enpresyon ke ou pa lave men ou. Menm lè zong ou te pwòp, menm lè men ou te pwòp, depi zong ou manke koule kòm si men ou toujou gen sensasyon ke l sal. Donk evite sa. Evite manje zong pou bout chè ap monte la, pou zong lan rache, pou po. Se vreman, se vreman pa bo avwa ou. Evite sa. Fi ki gen kontwòl lavi lan pa strese nan manje zong. Dayè manje zòk la montre ou son moun ki reyèlman strese nan lavi ou. Li pa yon bon bagay, ok? Evitel, evitel, evitel. Sou ka al wou yon pwofesyonèl pou ede ou kite zong, fè sa ou gen pou fè, ok? Setyèm bagay ki fè fi manke elegan, se ke yo anile randevou a nenpòt moman. Ou te gen randevou a moun nan la, nou fè yon semèn nan planifye, wi nou pwal wè, nou pwal nan tèl restoran, oubyen nou pwal wè tèl kote. Lè lè a rive, kèlke inèd tan avan, ou di, Hum, m pap ka vini ankò, paske, hum, whatever. M pa di pou pa anile ditou yon randevou, nou tout gen dwa gen yon pwoblèm ki fè nou anile yon randevou, men, si son bagay ou te prevwa ke ou pa t ap enterese ak randevou a, oubyen si son bagay ou te prevwa ke ou pral anile, anile l 2 jou davans. Pou evite moun nan planifye tan l, sa montre ke, ankò yon fwa, ke ou pa gen respè pou tan moun nan, ke ou pa kè de sakrifis petèt moun nan kapab fè, anile lòt randevou, evite lòt randevou, jis pou l kapab konsakre ou tan sa. Tan moun presye nan tan sa n ap viv lan, pe enpòt moun nan pa t ap travay oubyen li t ap travay, lè yon moun konsakre ou yon tan, li vrèman enpòtan e li vrèman presye. Uityèm pwen ki fè fi pèdi elegans yo se mastike pandan y ap manje, pandan y ap pale. Moun nan gen yon sirèt nan bouch li. Ou manje, ou mastike, ou pale apre. Oubyen ou pale, ou manje, ou mastike. Ok, les deux ne font pas bonne affaire. Evite sa. Please, evite bagay sa. Li pa bèl. Li pa bèl ditou. Nevyèm pwen ki fè fi pèdi elegans yo, se fè kòmantè kote yo pa mande yo, epi pale kote ki pa gade yo. Rantre bouch yo nan zafè ki pa regade yo, nan bon kreyòl la. Sa vrèman dezagreyab lè yon fi pale de twò. Fè kòmantè nan edikasyon pitit moun, yo pa poze w kesyon, fè kòmantè nan kay moun, oh m ta fè l konsa, yo pa mande w avi, yo pa mande w kijan ou ta fè l. Evite fè kòmantè nan bagay ki pa gade w, epi evite fè de kòmantè dezagreyab ke w pa ta renmen yon moun fè sou ou. Si w pa ka di yon bagay ki bon, pa pale. Si yo pa mande w avi, yo pa bezwen avi w, Se klè, pa bay avi w. Dizyèm pwen, se ke yon fi ki pale twòp. Li rive yon kote an la, tout moun ap obsève, epi li menm li santi se li ki rèn, se li ki wa, li ouvè kò l li pale. M pa di w pou w timid, m pa di w pou w pa devlope w antanke pèsòn, pou w pa montre kapasite w, men gen de limit. Bay moun plas tou pou yo fon kout pale. Pa pale de twop. Ou byen pa rakonte twop bagay de la vi ou. Kite yon ti sekrè pou moun anvi konnen de ou. Nan rezo sosyo mwen nou anpil moun renmen, anpil fi pale de twop, di twop bagay de la vi pesonel yo. Kite yon sekrè pou moun anvi konnen kyes ou ye, pou moun anvi aproche ou, pou moun anvi swiv ou, pou yo di ket menm fi sa. Son fanm tout bon, son moun. Anfen, bref. So, m espere n te enjoy videyo a. Mwen pa fè l pou m ofanse pyès moun. Gen anpil nan bagay sa yo ke mwen fè. Ya, lavi se yon travay o jou le jou. W ap travay sou sa w pa renmen. W ap travay sou sa w mwen renmen. W ap travay sou sa w ta renmen chanje. So, m espere l ap sèvi nou pou nou kapab chanje sèten chòz si tout fwa nou anvi fè sa. Si tout fwa nou pa anvi chanje anyen nan sa tou, just live, viv vi nou jan nou dwe viv li, jan nou anvi, jan nou panse li bon pou nou. So, m espere n te enjoy videyo sa. Mwen voye gwo bizou pou nou. N ap ankò nan lòt videyo. Bye! Hasta luego!